Sa kap fèt zanmim yo frèm yo kòlèg mwen yo fanmim yo nou salye nou non pam se Dieufort Thélémaque ou ka relem Forlove jodi an nou pote yon tutoriel pou ou ki di kòman ou kapab gen kontwòl yon moun sou WhatsApp nan objektif nou potel lan nou gen kèk moun ki mande nou poun pote limyè sou sa nap fè ou konnen Gen moun, si tout fwa ou mete nan entansyon, nan lespri w ke ou ka gen kontwòl kèk moun ki lwen ou, oubyen kèk fanmi w, ou ka nan yon peyi, oubyen yon moun nan Ayiti, oubyen yon moun nan Kayiti, oubyen lòt moun ka nan lòt peyi yo, e pou nou pa menm bezwen site kèk peyi, nou gen tan konprann. Sa li tipikman e alò pou n pa di enposib li poko alò WhatsApp poko travay sou sou opsyon sa a. WhatsApp poko travay sou li. Si tout fwa gen yon moun ki di w sa, di l li ou mèt di l manti paske WhatsApp poko e bay posibilite sa a pou w gen kontwòl yon moun ki nan yon distans avè w, ki pa nan menm kay avè w dizon. Nou toujou ap fè rechèch pou nou, nou toujou sou sit WhatsApp lan. Si tout fwa gon nouvote tou, nou ka fè w konnen l men poko gen opsyon sa. N ap ba w sa li valab pou yon moun ki lakay avè w. Moun ki lakay avè w, wi gen posibilite pou gen kontwòl li sou WhatsApp. Ke l te pitit ou, mari w, oubyen madanm ou, oubyen manman w kèlkonk, ou ka toujou gen kontwòl li sou WhatsApp. Ebyen, Pou gen kontwòl yon moun sou WhatsApp wap bezwen sèlman aplikasyon sa ki rele What'sweb. What'sweb ou prale wap prale sou play store li disponib sou play store si tout fwa ou ta gen difikilte pou telechajel nap kite link lan nan deskripsyon an pou ou pou ka telechajel. Avan menm nou ouvri aplikasyon an nap voye yon love pou Claudia Hernandez. Chedwens Vensan, Pierre Richard Henry epi Jèn Jocelin e moun sa yo ki te ki seleksyone pou kanal lan, 4 moun sa yo seleksyone pou kanal lan, ou ka remake konvèsasyon yo te fè yo ap pase anba, nou seleksyone yo. Ou ka toujou pataje videyo yo, ou ka klike sou jèm tou, si w kikle sou jèm ou konn nimewo jèm an, ou ka ekri l tou nan kòmantè e nan pwochen videyo yo nap ka nap salye w. Byen rapidman nou prale nap ouvri aplikasyon ki rele What's Web lan. Wap ale sou aplikasyon wap klike sou sa rele ouvrir Byen rapid Lè w klike sou sa rele ouvrir Aplikasyon ap ouvri lap baw tout opsyon sa yo Chak opsyon sa yo li reprezante yon bagay e m gen pou m vin avèk lòt tutoriel pou ou Pou m eksplike w de lòt opsyon ki nan aplikasyon sa E wap ale sou sa rele what's web Lè w ale sou sa rele what's web Sa se Sa se telefòn pam nan sa m bezwen gen kontwòl moun moun nan lòt la lòt la se telefòn pa pa moun nan alò pa moun ou bezwen gen kontwòl li sou whatsapp lan w ap pran telefòn pa moun nan w ap w ap annik klike sou sa rele whatsapp w ap klike sou sa rele whatsapp Epi wap ale nan sa rele wap wè 3 ti pwen pa anlè wap klike sou li lè w klike sou 3 ti pwen wap ale sou sa rele whatsapp web lè w ale sou whatsapp web lap baw yon fòm yon kadran kap pral rechaje kòd ou wap gade sa la so sa son kòd li ye lap pral rechaje l pou l ka pran pou l ka pou tout konvèsasyon yo ka monte sou telefòn paw lan imedyatman w fè sa aktyèlman la wap gade Tou 2 telefòn yo, yo gen menm menm opsyon, sa vle di m gentan gen kontwòl whatsapp moun mwen an lontan, whatsapp moun m genzen gen kontwòl lan, yo gen menm opsyon. Pa egzanp si m ouvri la, m ouvri Ivelia, w ap gade la, men tout konvèsasyon Ivelia e sou sa Ivelia sou telefòn pa moun m bezwen gen kontwòl lan, men m klike la, tout se menm konvèsasyon. Sa vle di depi w imedyatman fin fè sa, ou tounen dèyè, ou met telefòn moun nan byen rapidman kote l epi telefòn ou sou aplikasyon an, li toujou nan men w. Wap, pa egzanp, si m fè yon demonstraksyon ankò, m ouvri aplikasyon an. Di moman ke m ouvri aplikasyon an, e m ale sou Watsweb. Lè m ale sou Watsweb, l ap rechaje rapidman tout konvèsasyon e moun nan ban mwen. Moun nan mèt tap tchat avèk yon lòt moun, wè li, tout konvèsasyon moun nan e li rechaje pou mwen. Si m vle m ka ekri pou moun nan, men si m vle m ka swiv konvèsasyon moun nan. Sa vle di. E yon bay ki trèz enpòtan, fòk moun nan li gen entènèt, ou menm ou gen entènèt. Si moun nan pa gen entènèt, l ap gen difikilte pou jwenn tout bagay yo konsa. Ebyen, se titoryèl sa nou te pot pou ou. Nou espere n ap jwenn ou yon lòt fwa ankò. Mèsi paske w t ap swiv nou. Pa bliye, kite yon like, pataje videyo nou yo. Si w poko enskri, enskri. Tchaw tchaw.